Mes amours koman nou ye. Sa se yon pòs nou rankontre sou Facebook mèt pòs la wa eskizem paske m paka pa di 2 mo pou sam wè ou fè la m paka pa di 2 mo mezanmi tande mèt pòs la ekri Rutshelle ak frèl la ki mouri a depi sou figi misye nou wè Rutshelle pa ede fanmil se te mache gouye ak ti mesye Martelly yo men ki dwa w Ki dwa w pou rantre sou yon moun konsa w pa konn vi prive moun nan w pa konnen l, se nou menm ayisyen sèlman ki gen mantalite sa. Yon moun deja mouri w oblije pran l pou poste l pou wap pale tenten sou li. Epi pou w antre sou atis la pou wap di l konsa l pa ou konn vi prive moun nan? E sak fè nou menm ayisyen lè nou gen yon grenn fanmi nou ki fè efò Nou pa chache fè pwòp efò pa nou non, nou chita sou responsablite fanmi an, nou tout nèt lage responsablite nou sou li nou 2 tuil. Nou fèl pa ka avanse vè lavan chak konl fè 100 goud li mache bay chak grenn fanmiy 10 goud 10 goud 10 goud li pa janm ka reyalize anyen. Yon frè Rutshelle pa gen anyen pou l wè nan sa Rutshelle t ap fè. Rutshelle pa gen anyen pou l wè nan yon frè. Èske lè yon manman fè 10 pitit, li met 9 lekòl, gen youn li pa mete lekòl, sa k 10 yo, èske yo aprann pou sa k pa ale a? Non! Ou menm si w fini lekòl ou, w al nan inivèsite, ou devni yon doktè, Eske si w gen yon frè w ki pa t al lekòl, se nan djòb bale lakou l ka ye? Eske se pa la pou yo mete l? Paske li menm li pa t al lekòl, li pa t etidye. Sa vle di chak moun sipoze fè pwòp efò pa yo. Pa gen yon lwa ki di si Rutshelle te yon atis pou l te mache pran tout fanmi l nèt pou l t al mete yo Ozetazini, pou l te ba yo rezidans. Kounye a, si madanm sa te gen, si frè sa te gen madanm, li te gen pitit, pou tout te sou responsablite Rutshelle. Sa se bagay ti sistèm nou sipoze aprann fè pwòp mwayen pa nou. Nan gran peyi depi timoun nan gen 18 an li pa sou kont paran ankò, li sipoze soti bay kay la pou l endepandan. Nou pa sipoze rete sou kont yon grenn fanmiy k ap fè efò, se pou nou fè pwòp efò pa nou. Nou pa gen pou n ap antre nan vi prive dam nan, o figi frè l te sesi, t figi frè l pa t sela. Rutshelle te fè pwòp mwayen pa l avèk talan l, entèlijans li, pou frè a te chèche jan pou l te fè pwòp mwayen pa l tou, pou l te mete talan pa l deyò, paske chak moun gen yon talan, pou l te mete talan pa l deyò tou pou l te fè kòb, pou l te pran swen tèt li. Si l te gen madanm, pitit, pou l te pran swen yo, li pa t ka vin chita sou kont Rutshelle. E sa k fè gen de nan nou lè nou rive yon kote yo mande, ki klas ou fè? Non, e, m, m pa t al lekòl non, men m gen yon frè m ki fini nan tèl lekòl. No frèw la fini nan tèl lekòl sa se konesans pa frèw la sispann detwi yon grenn fanmiy kap fè avan lè sa nou pale yo mal nou rayi yo. Ou poko janm konn rezon ki fè chak Moun ou fè byen se Moun sa yo ki toujou rann ou engratitud ou menm di ou pap rann sèvis ankò paske rann sèvis bay chagren men pwoblèm nan paske nou menm lòm nou ensasyab lè w rann Moun nan youn de sèvis li tou lage tout responsablitel sou dow siw ta revòlte li bliye premye sèvis ou te rann li an. Ou nan lòt peyi ou gen yon fanmi yon zanmi ki vle desann lakay ou. Ou pa gen le chwa